Salut salut m di nou mèsi deske nou tounen ankò pou nou gade video yo mèsi a tout moun ki abone sou chanèl lan ki subscribe so m di nou thank you and then yes jodi a nou pral ale nan yon ti fèt yon kouzin mwen envite nou Li mande pou m fè yon sendwich pou li paske yo renmen lè m fè sendwich lan. Sa se bagay sa m pral itilize pou sendwich lan pou m ka pote l nan fèt lan pou li. M pral itilize ye pen, roast beef, cheese avèk lòt ti bagay ankò, lòt ti epis m pral mete nan li. So, m pral fè li, rete gade, apresa nou pral ale nan fèt lan pou m pote sendwich lan ale. and then nap tou wè kòman ti fèt lan pase ansanm ok bye sonje pou nou abone sou chanèl lan so rete tann lèm fin fè sandwich lan map moutre nou ok. Sa se vyann bèf la kote mwen koupe li m fèl vin piti and then sa se zonyon ki nan sa m fri li li vin koulè sa avèk mushroom nan m pa tèlman konnen kòman yo di mushroom sa se roast beef lan se li menm sa Ke na gade la mwen koupe li m ka mete lan. Ok sa se vyann bèf lan kote m mete li nan chodyè a avèk yon ti lwil tou piti se pa anpil lwil ou ka wèl pa gen anpil lwil nan li pou li ka fon ti kwit tou piti li deja kwit se avèk li son sendwich tou prepare. Ok sa se zonyon an avèk mòchroum nan ki ou wè ki koulè nwa sa mwen fri yo m fè yo vin koulè sa pale se koulè sa m vle li ye nan sandwich lan so yeah se sa fèl koulè sa so m mele yo tout ansanm m te gentan fri yo apa m mele

Ou ka wè ke li ap vin kole so se konsa m fè li. Mwen mete plis cheese nan li. And then pou m ka apre sa mwen mete lòt ti epis ankò. Mwen fin mete epis, tout lòt ti bagay. Pou m fini, m pral mete bagay sa w wè la bay jòn sa a, li rele mustard. M pa konn kijan m ta di nou li an kreyòl. But yeah, se li menm m ap mete la. Pou m ka fini fè sendwich lan. So li bay sendwich lan, li fè l gen bon gou. Ok, kounye a vyann nan fin prepare la. Mwen pral ouvè pen an pou m ka koupe li. Pou m ka mete sendwich lan. Pou m ka mete vyann nan anndan li. E dèn pou m al pote li ale. Sa se koupe m pral koupe pen an la. Ou bay wè kijan m koupe li. E dèn m pral mete l nan bagay sa. Lè m fin mete tout bagay. Tan tifi sa anmèdan ou wè sa lap fè li vle sendwich lap di poum ba li but li poko pare so mdil pou li tann li paka tann poul manje yeah so map koupe li poum kal mete vyann nan ok sa se vyann nan kotel fini and then se konsa m mete li anndan pen an poum kay koupe li poum ranje li nan plato an poum ka Pou m ka pote li ale. Yeah, sa se vyann nan m ap mete. Se konsa l ye lè l fini. And then, m ranje li. M itilize glòv lan paske m pa renmen itilize men mwen avèk, ou konprann, avèk pen an. M renmen lè m fè tout afè m pwòp. Yeah, so, m ap koupe l kounye a. Ou ka wè se konsa m koupe li. Pou m mete l nan plato a, m pral ranje l. Yeah! Sa se kote m ap ranje li nan plato an la. And then m al. Mwen fin koupe l, and then se konsa, se konsa l ye. Kounye a m pral kouvri li avèk bagay sa. Ou ka wè se konsa m ap ranje l. Apre sa mal pran. Rive nan fèt lan kounya nou pral antre pou nal pote sendwich lan ale lè nou rive anndan na wè ok. Chantel Chantel Chantel di bonswa Chantel di bonswa bonswa.